Alo alo ankò yon fwa m tounen paske inbox mwen cho la moun yo pare ap tann mwen ke se swa di kote de la frans etazini e kanada ayiti tout moun yo ap fè inbox mwen cho yo dim queen nan genlè live gon moun ki pase nan inbox mwen li dim zen nan choublak zen pete nan choublak queen nan live nap tann enpresyon ou reyaksyon ou donk kisa nap di la map gade la m wè queen nan live Map fon ti gade poum wè kisa kap pase ok li abiye an ble kote Yves mwen poko wè Yves hein sa kap pase la eske se buzz eske Yves ap parèt nan live la nap swiv nou poko janm konnen mwen ap mande pou screenshot men kot Yves se Yves nap tann tout moun ap tann Yves nou bezwen konnen kisa kap pase Eske se bos bon Me vwasi lom Me iv me iv tou de blan m pa konn iv si son depite li abiye tou de blan li deja prepare l pou gala tou de blan genlè iv gon koze pou l di nou bon sa kap pase la pa iv di l pa nan blondi iv antre nan konpetisyon a blondi tou ki koze sa iv. Bon, devan biznis moun pa konn moun, se lajan k ap fèt menm si se mari a madanm, menm si se menm kote kòb yo prale, donk Iv mete l an pan pou l pwomote biznis li ki se Ivolisyon, nou kapab wè lotrejou te gen yon ti videyo ki soti pou montre nou ke li fè yon nouvo pwodui ki rele Ivolisyon. Sa k ap pase la wi, eske mesye yo branche? Nou pa konnen si yo branche. Sa kap fèt la bon bon men blondedy ap parèt si ki pale anpil sa sa kap fèt la si queen nan parèt parèt tout kò paske yv vini poul promote pwodwi li an nou swiv pou nou wè eh eh m pako konprann. Sa kap fèt la boo hey moun yo Don se tiz yo tap tiz nou. Sa lap pale la lel sou scène ok donk li vini avek yon bel plato avek prodwi Yves yo askil parè Yves gen savon tou ke lap prezante Yves vin konprann mache Facebook la li konprann se pa kite kay la se pa kite madanm ni se antre nan biznis antre tout longè nan biznis poul fè lajan paske se buzz ki mennen lajan si pa gen buzz moun pa pral gade nou nou pap fè lajan. Antouka genlè Brandedy fè yon brainwatch pou Yves donk sa vle di li montre Yves kijan poul tounen yon biznis men oh sa kap fèt la men ti bo tonbe ti moun waww oh oh mezanmi eske se ak yap ak oubyen se lanmou ki genyen tout bon waww. Manman! Manman! Waww! Ankò? Oh waww! Eske Queen nan ap fè moun Facebook wè ke mari l tounen ansanm avè l? Nou kapab wè apre match la genlè li t al kòm li toujou di pou l fè Yves monte sou nèt la, fò l fè bon yayad, se anba de yayad pou y reveye Yves pou Yves ka vin fon ti parèt live. Nou ka byen konprann apre drink sa yo Blondedy. mete pou Yves se sak fè nou wè Yves tounen la son lòt Yves ki tounen sou Facebook la Yves vini poul promote prodwil Yves chanje li rekòmanse a zero a madanm li li pap okipe moun kap pale de madanm li li konprann mache a se biznis biznis se pa pè parèt kòw parèt tout kòw antouka timoun banm fè al wè sa Yolanda ap remèt la. Nou gentan fin wè ke Queen nan li ap prese li pral nan yon gala, bon Yolanda askil parèy Yolanda ap fete a zanmil nan Miami aprè match la, yal nan ti get together, li poko janm ka live, gen li kite jodi a pou Blonde lan, pou Blondedy, donk m konprann ke petèt demen lap vini an fòs, lap vini an fòs yo dwa prepare kijan yap vin frape Facebook la, kijan yo menm ak tout Flonechan yo pou yo vin reponn Queen nan. Kòm Queen nan te ba Kiddy jou a li te di li tap live li pat live antouka bon nou pral wè kisa e Tory ap bay la paske nou menm se sa nou vini pou nou fè nap swiv tout moun pou nap baw rezime nou konnen w pa gen tan wap travay nap okipe timoun nap fè manje pou mari nou antretan nap cheche pou nou konnen Sa Tory Black Survivor ap remèt. Kisa l di nan sa, nou konnen fò Tory fè analiz li. N ap swiv pou nou wè kisa l ap remèt. Nou poko kapab wè. Bon, askil parè, Tory okipe, tout moun kontan. Yo ba Bland lan jounen an, menm jan l te ba Kiddy jou 22 jen an, l te ba li pou pop up shop la. Bon, nou pa konnen Ralph menm kisa li di, nou konnen Ralph la li fè konnen ke se pa zanmi li ye a Blondedy yo pase stad zanmi kounye a se fanmi. Se Queen nan ki te deklare l ki te di ke li menm ak Ralph yo pase stad zanmi. Nou pa konnen kòm Queen nan eske se pou Ralph ka toujou promote se sèl Ralph ki kanpe avè l, tout moun lage l, tout moun pase sou do l. Nou pa konnen si Raph ap lage l, si Raph ap toujou kanpe avè l. Ann wè, si paske m wè Queen nan nan kèlke minit, kòm Raph toujou ap pale de wobo, m pa konnen si Queen nan te gen wobo. Nou gen tan wè, an lespas de 39 minit, Queen nan gen tan a 64 mil moun. Eske se vrè moun? Eske se zonbi? Eske se ravèt? Eske se blondedy Nathan's nou pa konnen nou konnen tou gen flo nation kap gade tout moun ap gade tout zenyèz yo nap gade pou nou wè nap devine si moun yo ap act nap gade tout ti detay pou nou pote pou ou nap swiv les jours à venir pou nou wè si pap gen pale anpil si pwodwi Yves la ap mache. Oo gade Yves byen poze avèk mont li nan bral ki ale ansanm avèk tout brezo l an or, mont or, brezo or, li pase ti men l bò kote madanm li, l ap pase men l dousman sou anch madanm li, sanble ke li fyè pou madanm li malgre tout pale anpil k ap fèt sou nèt la, malgre ke yo di Queen nan adwat agoch, Men Yves menm, se pa sa ke li wè lè li bo Queen nan, Queen nan montre tout lanmou ke li gen pou li, li montre ke se li menm ki madanm ni, se li menm ki kè pou li, pa koute sa pale anpil moun yo ap fè, se buzz yap fè. Bon, antouka map kite nou la. Oh, m pa ka, sa kap, sa kap pase la timoun? Sa kap pase la tonnerre! Mon Dieu! Oh oh! Enben nap tou fèl sou nap tou fèl sou fès la waww sa kap fèt la m paka konprann sa banm wè son lòt Yves timoun Yves reveyel Yves tap dòmi Yves konn se biznis is biznis mon Dieu gad vizaj Yves se pa menm Yves sa m te konnen an non non non non Queen nan fò di moun yo fò met resèt la fò di kisa manman w fè Queen nan fò di èske se manman w ki montre w Donk, m pa kab konprann sa tout moun yo fè Queen nan ta vab di nou kijan li fè pou mari l vin cool konsa fò nou tout moun ta kab konprann men lè yon moun ou gen mari ou gen tout tan a mari w se ou k pou konnen ti feblès mari w bò ki bò pou pran l donk antouka nou pa fè nouvèl se nouvèl nou bay se je w nou ye sou Facebook la a byento.